3 boul move move pou aswè a fanatik mwen yo Koman nou ye e nou branche pou tiraj aswè a la pou 3 grenn boul 3 grenn boul kraze bank move move pou aswè a Nou konnen jodi a se 25 avril 2024 kote ke nou pote 3 grenn boul sèlman 3 ase li pa anpil 3 sèlman ok sa vle di ke aswè a la 3 avèk 3 sa zanmim ou gen pou kraze bank aswè a avèk 3 boul sa ou gen pou fè kòb aswè a avèk 3 boul sa tou ou pral fè ti kòb ou pou itil pwòch ou pou itil fanmiw pou itil zanmiw ok. prepare w pa fè egare w te fè yèswa wè m sou sa si w al fè egare ou te fè yèswa sa se ou menm paske m di w pa fè l monchè maten an nèg yo te arive bay 534 07 21 nan Florid nan nan Jòjya mezanmi nèg yo bay 839 ankò menm 39 mwen an yèswa epi 55 10 Nan Nouyòk, yo te bay 4 62 07 64. Moun TikTok yo! Moun TikTok yo! Hum! Moun TikTok yo ankò! M retounen rele nou ankò! Moun TikTok yo! M rerele nou ankò! Abòne a chanèl la! Al abòne a YouTube la! Nou fè twòp kòb! Nou fè twòp kòb! Wè m di nou sa? Nou fè twòp kòb! Hum! E bon, aswè a la nou pral pase avèk 3 boul kraze bank pou tiraj lan. Pou nou wè kisa k pral tonbe, kisa k pral bay, èske nou pral fè yon bagay, èske n a fè yon koze. Ebyen, e nou pote 3 grenn boul move move, 3 grenn boul krake bank pou tiraj lan. Pou moun ki poko nan vip a, ou kapab toujou pase vizite m sou nimewo sa ki se plis 1, 809, 361 65 34 So vip nou baw 2 boul, 2 lo twotwa, 2 maryaj pou fè kòb chak jou. Sa vle di So vip ou pa ka rate. So vip se kòb ou fè. Ok fanatik mwen yo. E aswè a la nou pral kanpe avèk 3 boul. Nou pral kanpe tòf la an gwo nèg, an granmoun avèk 3 boul. E nap antre avèk premye boul nou genyen ki pwobab pou tiraj aswè a fanatik mwen yo. E si nap antre avèk premye boul ki pwobab pou aswè a, son boul kraze bank ok, son boul ki paka pa tonbe, avledi ke boul sa paka pa fè lòbèy, boul sa paka pa ronpe bank fanatik mwen yo. Ok boul sa paka pa tonbe man. Anyen premye boul sa se pran plim ou pran kaye w pran plim ou pran kaye w premye boul sa se 60 jan wap gade l la la se 60 ki premye boul pou tiraj aswè a. Si nap antre avèk dezyèm boul pou tiraj aswè a la fanatik mwen yo Dezyèm boul pou tiraj aswè a. M swete tout moun pran boul la. Dezyèm boul pou tiraj aswè a k pral fè kòb, ki pral fè, ki pral kraze bank, ki pral fè aktyalite aswè a la, ok, ki pral fè gwo koze aswè a fanatik mwen yo, ebyen se grenn boul sa a ki se 95, e pa 55 non, 95. 95 ki ka fè gwo koze nan tiraj aswè a fanatik mwen yo. 95. E n ap antre avèk twazyèm boul pwobabilite, twazyèm boul move move pou tiraj aswè a fanatik mwen yo. E twazyèm boul move move kraze bank pou aswè a, e se yon boul kraze bank, ebyen zanmi m w ap mete 20 nan fich ou. 20 gen poul fè gwo koze poul kraze bank jodia la abòne like pataje epi zanmim jodia la met kòb nan pòch ou prepare w pou rezilta yo kap vini talè a zanmim vini branche pou rezilta yo vin fè kòb ok deja ou sou widson numéro TV nèg yo bèdèday la nou konnen mwen menm depim antre m vin kraze map kraze bank E m salye tout nouvo abòne, tout moun ki fèk vini sou chanèl la, m salye nou tout nèt. Epi n ap antre avèk yon grenn boul w ap kouri pou mwen, m pa ka pa bay li paske 27 ka fè gwo koze nan bòlèt la jodi a. Fè ti maryaj nou, sonje se nan vip n ap jwenn maryaj, n ap jwenn loto 3, loto 4. Toujou ekri m pou vip a sou plis 1 809 361 65 34. Ala pwochèn la fami fanatik Widson pou yon lòt videyo. Tchao!